Bonjou bonswa mes amour kòman nou ye jodia mwen vini avèk yon bon ti salad pou nou ke m pral prepare pou nou nap wè jan map prepare li nan bòl sa mwen gen 2 grenn kawòt mwen gen 3 grenn pòm de tè mwen gen 3 grenn bètrav Depan de kantite wap fè ou mete valè ou vle. Epi mwen gen yon peti pwa ki nan mamit yo, m gen yon grenn zonyon. Ok. Kounye a kisa m pral fè? M pral lave yo, apre sa map mete yo nan chodyè pou m kapab bouyi yo. Lè m fin lave yo. Ok, map di nou renmen video a, pa bliye ba nou like, epi abone ansanm avèk chanèl la. Epi pou nou kapab sone ti klòch la, pou chak lè m lage yon video pou nou kapab wè li. Bon mes amour aprè mwen te fin bouyi yo mwen kale yo mwen kite yo la nan sa mwen gen on dog mwen gen zonyon rache ke m mete nan ti asyèt sa epi mwen gen mayonèz ki nan bol sa mwen pral mete li ladan aprè sa mwen gen sèl ki nan ti bol sa Epi peti pwa a ke m vide nan ti asyèt la. Ok. Nou pral prepare l. M ap vide yon kiyè luil nan ti bòl ki gen sèl la. Ok. Epi m ap mete yon ti poud magi. Kòm jodi a m p ap fè vyann, se sa k fè m fè l konsa. Men lè m fè vyann, m konn pran dlo vyann nan, m prepare l byen gou bagay sa yo. Bon, kounye a m pral mete sa cho, sèl la ansanm avèk magi a m pral mete l sou dife. Epi pou m kapab mete ladan la, mwen mete, mwen mete hot dog ladan zonyon ke m te rache a mwen di nou. Apre sa m ap mete ti lwil la m sot mete sou dife a, m sot mete ti magi, ti sèl fonn ladan kòm mwen pa fè vyann se sa k fè m fè l konsa. Ok m ap mete peti pwa ki tout moun konnen ki nan ti mamit lan. Mwen pral mete yo pou m kapab bwase yo. Mwen bwase tout ansanm pou m kapab byen fè yo pran len nan lòt. Kon m te ka di sa, ok, koun ya m pral mete mayonèz la dan li. Apre sa pou m kapab rebwase li ankò. Mwen mete 3 kiyè mayonèz, apre sil manke, mwen mete toujou. Ok, m ap bwase l pou m kapab fè yo tout jwenn ansanm. Ou konprann m ap bwase l. Mwen bwase li. M ap byen bwase l pou m kapab fè ni ti lwil la m sot mete sou dife a pou l kapab pran ladan l. Ok, se yon bon ti salad ki byen gou nou kapab fè l. A nenpòt kèl moman, ou konprann, nou manje, bon mwen menm m te vle fè li, men m pa t fè vyann, m pa t ap fè vyann oke, m jis fè l konsa, m ap mete yon ti mayonèz ankò paske mwen li manke mayonèz, m rajoute yon ti pay mayonèz ankò, oke mèzanmi ou sonje m di nou, s on bon ti salad ki byen gou nou kapab fè l, prepare l lakay nou, nou manje. Menm ke nou pa fè vyann nou gendwa fè yon bon ti diri epi nou jis manjel ansanm avèk ok manman te fèl m chwazi fèl jodia m pa fè vyann m fèl fèl konsa ok men lèm fè vyann m pran ti dlo vyann nan ki gentan byen gou byen prepare m bwasel avèl tou ok kòm mwen pa fè vyann m fèl konsa mwen di mwen bwasel poul kapab. Byen pran Yon bwase tout ansanm pou pa gen youn ki ret a goch lòt la ret a dwat Fè zanmi nou kapab fè la kèlkeswa moman nou vle an Mwen mete yon ti magi se jis pou l kapab byen pran gou ok li va byen pran gou kòm mwen di nou Kòm m te gentan fonn yon ti magi nan lwil kounya m pa t pral rebale ankò m oblije mete l konsa. Ok. Mwen ap bwase li pou l kapab byen pran. Mwen bwase li pou l kapab byen pran jan m di nou an pou mayonèz la kapab byen pran ladan l. Mwen bwase l, mwen bwase l pou l byen pran ni kawòt pou tout bagay fè yon sèl ansanm avèk mayonèz la mezanmi. Ok Nou kapab mete bètrav la bouyi ansanm avèk sèl Mwen te bliye met sèl men map goutel Pam nan kijan mwen fè yon ti sèl Mwen pran yon ti sèl Map mete ladanl. Ok m simen yon vye ti tas sèl sou li apresa map bwasel aprè map kitel fè yon ti tan pou tout bagay yo kapab fonn ladanl ok map kitel fè yon ti tan pou ti sèl la m mete a kapab fonn ladanl li kapab bay ladanl ok kounya nou wè m pral goute li men kòman li sòti men kòman ti salad la sòti byen gou byen bèl. Vini manje avèk mwen li vrèman bon se sam te vle pou nou enjoy espere nou manje ansanm avèk mwen babay se sam te vle pou nou manje ansanm avèk mwen.